Ok kounya la nou gen avèk nou atis pa nou an ki se my love my love nap kite w pou w prezante piblik la tèt ou. Ok bonswa nou konnen deja se atis pa nou an my love jodia m kontan vrèvrèvrèvreman kontan avèk nou. Ok eske ou pat anvi di piblik la enpe de ou kote ou rete e laj ou laj ou bon laj ou se yon bagay ki konfidansyèl si ou vle dil e ki kote ou fèt.
Ok m se moun Gonayiv m abite Santo m fèt 97 m pral gen 24 an mèt la. Ok my love
M pral poze yon kesyon la ki a 2 volè ok e kesyon an se Kòman w te kòmanse karyè w e lè ke m m te rele w pou w inosan e kòman w ke w te konsevwa sa lè w te rele w pou w inosan? An.

E lè w te rive ou te wè staff la, lè w te premye jwe, kòman w te wè sa? Son bagay dwòl. Premye jwe a m te vrèman vrèman gen strès men pe janm m pat ka wè sa. Se paske m pat konnen se sèlman Ash m te konnen avèk Dora. M pat konn pèsòn. M pat konn Sitou moun nan Madiu a, pastè Madichon, m pat konn kòman l ta pral m pat konn kòman l ta pral reyaji aprè paske kalòt la te reyèl kalòt la te reyèl m te pè m te pè franchman m te pè. Bon ok, e lè w fin jwe Roi Luti ak timoun yo, kijan w te vin wè sa, vibe la kòman, kè l te nan ou, kòman w konsevwa gwoup la jiskaprezan? Bon jiska prezan m vrèman santi m nan po m lè m avèk tout staff la paske nou tout alèz nou pale nou bay blag waw m vrèman nan po m renmen staff la anpil.
Ok kisa w menm ou panse de pwodiktè a? Bon m panse wap fè yon bèl travay e mwen pase map pwofite felisite w paske san ou nou pa tap gen inosan jodi a sou. Depi ta gen yon 3 mo. Bon m pap menm di 3 mo menm map di inosan. Ok la nou avèk yon lòt gwo kout tonton atis ankò atis yo anpil mezanmi se Tiger nan feyton an lal rele Nancy se manman Lan se avèk Dora ki Calix ann kitel prezante tèt li.
Pou kòmanse map salye tout moun ki ap swiv mwen mwen salye tout fanatik inosan yo tout fanatik max sound dizay yo. Ki se producteur nou. Bon bon ki sa m ka di nou bon non pa m se Ernel Vertus mwen soti nan yon gran famiy mwen leve Kafou Rivière Froide aktyèlman la m ap viv Laplèn bon ki sa m ka di de plis.
Non. M panse ke ou di sa ki esansyèl yo, si piblik la vle konnen plis de ou, ya di sa nan yon kòmantè. Ok, kounya la Ernant, ou al di nou kòman ke ou te fè arive vin nan pwojè a?
Bon, sa se te rèv mwen depi m tou piti pou m te yon atis. Swa pou m te konn pou m te ap chante. Ou byen pou w te fè fim. Dayè m te kòmanse avèk chante, m te konn rap ansanm avèk ti zanmi m se la tou ke m te jwenn non Tiger an. Epi te gen yon gwoup, bon a vrè di ke m te toujou patisipe nan plizyè gwoup men ki pat janm reyalize anyen vrèman jiskaske ke mwen te vin nan yon gwoup kote ke m te rankontre Ash nan gwoup la. Alò se li menm. ki te enterese m plis, paske tout lòt moun yo pat vrèman kanpe sou anyen, se te toujou sou fè dezòd, bagay sa yo, men li menm li te toujou motive. Sa vle di li te ankouraje m. Malgre alepòk m pat la, m t ap travay okay, men chak lè m vini nou toujou Ansanm nou toujou reyini epi jiskaske koup la vin kraze. Men HT toujou di m wate men kote l ye a mwen menm li pap ka kite m dèyè. Ok.
E se reyalite sa ki vin pase paske lè nou vin ap avèk feyton Inosan pi annapre Ayiti m gon gwo bout tonton moun la m paka kite l atè Fòm wèl e lèw vini vrèman m wèw byen pase sou sèn yo waw anfen m felisite w bon ok Tiger lòt kesyon m gen pou ou kijan w santi w menm nan staff la èske w kòman w santi bagay yo ap bouje èske w santi w renmen staff la menm. Map baw manti m renmen chak grenn moun ki nan staff la yo nan sans mwen.

Se jis ke m poko ka devwale m poko ka mete yo deyò ou konprann paske gen talan ou gen oblije kenbe yo konprann pou bay sipriz bon pou karyè pa m pa menm bezwen di anpil mo non paske sa m pral di an la l ap deja vo tout ki se ale pli lwen. Ok mèsi Tiger nou te kontan gen ou on lòt fwa. Dakò bye.
Ok janm te di nou an plen atis gen atis e fenk ka li atis kounya la jan nap gade bò plato a la nou genyen avèk nou Lil Dave Lil Dave ki se dezyèm chèf nan baz la baz KB ap dirije ann kite Lil Dave poul prezante nou. Bon alò bonswa Vaksaron Bonswa Lil Dave Bonswa fanatik mwen yo so mwen se Lil Dave nan feyton an non pam se Danastor Davidson Dupletsky mwen fè. Sen Mak, mwen depi Laplèn. Aktyèlman m abite Laplèn. So m te kontan wè yon feyton an, m te nou jwenn avèk sa menm pou m di nou fò m ta patisipe nan feyton an, sa te vrèman fè m plezi. Ok Lidev m konnen se pa premye pwojè ke m ap fè avè w paske nou te fè Manganya m fè bon souvni ansanm, nou fè. Amou paralèl la desizyon final ansanm. E lè w rive nan inosan, parapò avèk lòt pwojè yo, ou vin wè lòt moun, kòman w te santi w e kòman w vin ye kounya la, kòman w santi w? Bon, totalman sou yon lòt chanjman parapò jan nan Amou paralèl, kòmsi te manke plis aksan, men nan inosan m pwojte yo. Nan la desizyon final tou te gen ti fay tou piti men kounya lè w nan inosan wap gade wap wè son lòt bagay. M ka di w gen anpil chanjman ki fèt lakay yo. Ok
Lil Dave ou son atis kem bay anpil respè ou nan fason w jwe yo eske w ka dekri pou nou talan w nan 3 mo?
Talan m nan 3 mo sa se siksè, sante epi ale pi lwen. Ok mèsi Lil Dave nap diw yon gran mèsi paske ou te pase la ann ann kite plas la pou yon lòt atis monte sou plato a. Ok mèsi Maxon ann gen pran tan nou.
Dakò. Ok jan nou tout la kapab wèl s nou gen avèk nou se Pastè Madichon ki sou plato a. Pastè Madichon jan nou konnenl lan ki se pastè feyton an ki ap bay anpil pwoblèm ki damou love ki fè anpil moun ap griyen dan yo. Pastè Madichon ann kite w pou prezante piblik la tèt ou. Donk avan tou Max Aronso m salye w, men fò n pa neglije atis nou yo k ap ban nou love, san yo donk nou t ap travay an ven. So, non pa m se Guillaume Dieu Grand, donk mwen fèt e Plato Santral ki donk Ench, donk aktyèlman m ap viv Bon Repo e atravè de lekòl mwen. Donk mwen la jodi a s on plezi pou nou e pale Max Aron. Ok Pastè Madichon, Èske ou ka fon ti pale nou de kòman ke ou te fè entegre staf Inosan? Donk, an reyalite, so, kòm zanmi m se Ash, ki di Flerilus Berry, so, nou lekòl ansanm depi e nan setyèm, e donk sa yo rele NS4 la kounye a n ladan l, an n di ke e li t ap pale avè m de pwojè Inosan. Men mwen te di Ash mwen pa gen tan. Men malerezman li te wè e ki kiyès ki pastè madichon an atravè lòt twoup mwen entegre. Epi se sa k te koz mwen te fè emèjènsi sakrifis donk ki fè m te entegre nan staf Inosan.
Ok pastè madichon, kòm kounya ou fè pati de staf Inosan e m pa panse ke se sèl feyton Inosan w ap fè avè nou, w ap fè yon pakèt feyton avè nou ankò, E kisa w ke w konsevwa de estaf la kijan w wè l menm? Donk lè m te fenk parèt nan staf la vrèman premye jou a so pat gen anyen ki te ebranle m kòm yon atis donk mwen te deja wè lòt moun so m pat abitye jwe avè yo men an reyalite lè m rive lakay mwen so m santi m nan po m Paske gon amou fratènèl, gon yon santiman k ap degaje antre nou e vrèman vrèman m ta renmen ke nou kenbe lanmou sa antre nou. Ok pastè Madichon, nou pa pran twòp tan avè w. Dekri talan w pou nou an 3 mo. Donk, talan pa m nan, so m te kapab di, ann vize gen yon objektif ki lwen, avèk tout sa, n ap rive.